Pa gen kote yo prale menn. Tout moun ki soti nan sud wonn pa gen kote yo prale. Sa vreman grav. Donk e motif ki fè wap kite chili a se kisa li ye exactement? Motif brother m pap travay wonn peyi a vreman du e difikilte yo dayè tout moun ta prale menn. Tout moun nan sitiyasyon ki vreman grav wonn. Nou ta renmen retounen lakay nou menn. Ou soti ki kote ayiti? Depatman nord est brother. Ou gen konbyen tan depi w tap viv isit nan Belgique? M gen 1 an 6 mwa brother.
1 an 6 mwa. Pandan peryòd sa ou pat jamè travay? M chè jou met jou wonn sa m di w la met jou my man met jou wonn. E pou aspè a travèk papye ou tout sa ou pa. Bay papye my man pdi m gen sèlman. Ok ok.
Bay papye m pa bezwen papye my man. Ok. Ou wonn.
Ok. Non pa w se? Hein? Non pa w se?
E koman?
Non pa w se?
Non.

m enskri pou dat sa men chak kote m enskri a m wè chak vwayaj kap fèt yo pa rele m kounye a m retounen nan biwo a yo toujou enfòme di moun yap rele m men chak moman se konsa chak moman se konsa mwen se yon bagay ki fè sans li paske m enskri kanè m fini depi 7 sektanm m pa nan travay Yon ou ka met yon 2 jou nan yon semèn aprè ou ka fè 2 3 semèn ou pa travay e sè di ke lèm wè moman kanèm vin fini m pa m pa m pa m pa ka travay m sè oblije ke m enskri poum poum poum ka ale sè di ke ke m fè operasyon m fè operasyon men m pa m pa kapab wè men kotem fè operasyon m pa santim kapab nan ayiti m fè operasyon men Doulè an vin pote m, m pa ka rete se sa k fè m enskri. Men li lè nan si mwa de m fè operasyon li lè m enskri pou mwen m pi mal. Konbyen tan ou genyen depi w enskri nan plan an? Nan plan an depi 30 depi 30 oktòb. Depi le 30 oktòb. 30 oktòb ok. Donk jamè yo pa janm rele w? Yo pa rele m. Telefòn ou toujou disponib? Toujou disponib. E m p ap travay, m ap peye kay y ap egzije m peye kay m pa jwenn m pa egzije moun k ap ban m ti bagay pou m peye. Asiremon ou son père de famille? Wi. Ok, konbyen timoun ou genyen? M gen 4 timoun. Ki laj ou?
M pral, m gen nan 48 ans la. Ok. Lè w te Ayiti sètènman ou gon aktivite ki te konnen? Wi, m ap travay, m ap plante vye bay mwen, ou konprann? M ap plante tout fwi mwen, kiltivatè.
Ah ok.
Ou soti ki kote? Gonayiv. Gonayiv, Latibonit.
Ok. Eske ou gen yon mesaj ke w ta vle adrese direkteman avèk otorite peyi Dayiti yo?
Non, m pa bezwen pase la se mwen se kilti, travay, plante bay mayi, diri, se sa m fè, m pa lotorite, m pa viv sou lotorite, m rete sou lapli a tou. Ok.
Jounalis nou te plis panse ke. Dakò, mèsi.
Nou te plis panse
e kominikasyon t ap sible jis sou konstriksyon vwayaj lan. Si n ap pale de otorite peyi Dayiti, se fè tan pèdi. E yo te fè n konnen vwayaj sa a, plan an gen pou l kanpe. Èske ou menm etanke ki mye plase, èske yo vre? Non. Plan an pa gen pou l poko ap kanpe. E swivan enfòmasyon ki genyen, gen prè de 18 jiska 20 vòl ki sipoze efektye paske genyen plis de E prè de 2 mil moun ki enskri nan plan an. E m sot poze kesyon avèk youn nan responsab yo pou pwochen vwayaj la. Li di m apwoksimativman aprè yon mwa y ap fè lòt vwayaj la. Men poko gen yon dat fiks. Yo fè n santi 15 me, alò kòm se de rimè. Ok.
Donk, mwen menm m pale dirèkteman avèk youn nan responsab yo. Li pa ban m dat. Men li di m apwoksimativman aprè yon mwa.

El Pino voye m Tolak, Tolak tounen voye m al sou medikaman, Lopez. Eskize, nan tout lopital sa ou pase a, ki maladi menm yo di ou soufri? Yo di m te gen maladi, kò m te enfekte, yo te di m petèt te ka gen TB, men sa vle di tout kò m te gwo anpil, epi kò m te anvayi a dlo, epi m te make souf mwen t anlè, depi lè a mwen pa travay. e moun kap voye men sou mwen se yon moun ki banm yon ti kote poum dòmi. Mal enskri le 11 le 15 novanm le 15 novanm kounya la m gen 6 mwa depi depi lè a m enskri a yo banm mesay pou 30 janvye nou jwenn mesay la. Mwen ale m fè seminè Lameda le nan le 24 janvye. Te mwen nimewo ka sa e te 14 16. Yo ban m mesaj yo rele mwen mwen vini la yo di m non an pa note. Depi lè a m ap mache yo ban m yon mesaj fevriye. Ye yo kite vole. Map mache map mache m mache la pye m kale. Bon jis avan mwen vini yo pat rele m nan vòl semèn mas la m vini m vin pran chans. M vle di mache yo pa janm rele. Nan vòl sa ankò yo pa yo pran non mwen vle di pran non m yo pa janm rele. E m malad m santi m paka rete. Ke vle di m fè anti aleji avèk prèt paske son maladi. Ki pa mele ak pèp ou fè. Koman ou tap viv? Se pou wap viv sèl ou fò ou gen moun pwòch ou, pitit ou, pwòch ou ki ap viv ansanm avèk ou? Non mwen gen yon ti yon moun ki bò kote mwen, son moun ki pwòch mwen li ye. Se pa fanmi ou? Non li fanmi m prè. Li ban mwen ti kote pou m dòmi. Se yo ki voye men sou mwen, ban m ti manje. Ou te vini isit nan lide pou travay sètènman? Bon wi m te vini pou m travay, m te fè mye paske m te malad Ayiti men m te fon ti mye. Men pandan m vini an m konnen m t ap travay m bon m pa travay. Anojou m toujou pa travay m pa nan anyen menm.
Konbyen tan ou genyen? M gen ennan
kat mwa la m pa travay. Bon m bezwen pou m ta retounen lakay m. M ap pase mizè depi le 30 janvye. Chak mwen vini yo dim non an pa ekri. Pa egzanp pou jodi a la, èske ou asire w ke ou jwenn avèk youn nan responsab yo pou ou ba yo non ou, nimewo paspò ou pou ke ou ta gon asirans nan pwochen vòl la ke yo ta fè apèl avèk ou pou ta finalman ale Ayiti, retounen Ayiti? Wi, yo tounen pran non m, yo ekri li, yo pran nimewo telefòn mwen, epi m pale avèk, yo pran m pandan 2 fwa. pou mwen tounen Ayiti. Bon m kwè paspò mwen espire m fè yon paspò m nan 9 mwa m poko ka jwenn paspò anbasad anbasad Ayiti a la yo bon m pèmi pandan 2 fwa pou m vin la lese pase pou m tra pou m pou yo bon m pase pou m al Ayiti men kidonk jodi a yo voye mwen yo di kidonk lese pase yo bon m ransi yo bon m pase Y ap kapab sèvi avèk mwen avèk lese pase. Jis avan mwen pa pase tout dokiman m tout la. Ki laj ou yo ye la? Mwen genyen e se m ap genyen 55 an nan mwad out k ap vini.
55 an. E asyèlman ou gen timoun e tout sa? Wi m gen timoun Ayiti. Konbyen yo ye o total? M gen 6 timoun. 6 timoun.
Kisa e nan plas pa w ou pa. Omwen chwazi youn ladan yo pou te vini, omwen ki pi jèn ki te kapab fè fas avèk brimad nou te kapab di Chili a li menm li rezève avèk mepri nou blan yo. Bon, sètadi ke ou konnen bay yo, yo te, nou te gen, gen yon gaye kò yo, yo gaye kò yo. Ah, Nou pa ok. viv, nou pa viv, yo pa viv la gen Sa, gaye. sa, sa vle di ou gen yo a plizyè manman? Wi gen, non a yon sèl manman, gen gaye kò yo, gen ktela yo, gen gaye kò yo, gen m pa. Tonbe sou yo e m pa ko konprann mwen byen. Son moun ki te baw espwa ki te diw vini wap travay. Wi son moun ki te banm espwa. Kote moun sa?
Enben li la wi. Li la men sa diw ke se li ki banm yon ti kote. Ah ok.
Li pat lage w nan lari. Li pa lagem nan lari.
Ah ok. Map pran mize an atandan ke pou m wè si m ta jwenn chans pou m ta ale Ayiti. Ok.
Ok. Ou gon mesaj espesyal ke w ta vle lanse avèk otorite yo nan peyi Dayiti? Wi, m gon mesaj. Mwen se ansyen manm ministè enteryè Ayiti, m se asanble kominal. Sa vle di asèk senkyèm seksyon Delis komin de Lakay. A Akayè, Delis, ok. Mesaj la se ki sa?
Mesaj la se mesaj sa a otorite yo. Otorite yo si m ta vle si m ala si yo voye si m ale nan avyon gratis la pou enteryè toujou entegre m pou l toujou ede m nan pwoblèm mwen pou majistra a toujou ede m pou prezidan ede m pou gouvèlman ede m paske mwen se sèvant Leta nan peyi Dayiti. Ou se yon ansyen sèvitè Leta? Wi. Ok.
Donk ou mande pou Leta ta ankadre ou yon fwa ke ou retounen Ayiti? Wi. Ok.
Donk e le Salon Magazine renmen cho paske ou te aksepte reponn avèk kesyon an. Ok. Dakò.
Mèsi.
Donk e vwala medam mesye nou toujou prezan e anpil e konpatriyòt sa yo n ap gade la se sila yo ki yo menm pa rive bay vwayaj. Konpatriyòt nou a renmen fè yon mesaj pou ta rive pase.
Wi alo bonjou non pam se kisnel ogis kote ke m te tonbe nan peyi a m bon m pa nan travay m deside m al lakay mwen paske m pa gen kòb biyè m ale m ta va ale lakay mwen yo di m bay nonm nan plan Pou mwen sim ta vale men m fè plizyè vwayaj la m vin de fwa m pèdi nwit la la pou m te ka ale yo pran non m yo pran nimewo paspò m yo di yap rele m yo pa janm rele m
wi telefòn mwen toujou disponib
wi yo di m nan pwochèn vòl ya rele m men m pa konnen pase m fè anpil moute desann la.
Konbyen tan gen depi w enskri nan plan YouTube a? Nan fevriye m te enskri. Fevriye ki sot pase la? Wi. A ou enskri resamman. Donk e kounya la kisa kisa w ta vle pou w ta fè? Paske gen sèten ki pa trè fè. Gen lòt moun la ki di ke yo deja remèt kay kote yo te ye a nan espri ke yo t ap vwayaje. Se pa le ka pou ou menm? Non mwen m pa gen kote m dòmi anyen paske se moun ki ban m ti la dòmi. Ayisyen?

Ok. M pa gen anyen pou m viv.
On mesaj pou otorite yo nan peyi Dayiti. Sou kon bagay ou tap di yo paske nou konnen e se sitiyasyon peyi nou ki pa bon ki fè ke nou oblije sòti. Wi sitiyasyon peyi a sa vle di men m di Bondye mèsi paske lè m vini nan peyi a e si te prete m te prete kòb. Ou tap pi cho.
M tap pi cho. Konbyen kòb vwayaj la te koute w? Bon m te li te koute m 3 mil dola. 3 mil dola ish.
3 mil dola ameriken. Gen anpil ayisyen m konnen ki te viktim kote gen yon moun ki mete yo cho ki di yo vini vini y ap jwenn travay epi lè yo vini menm moun menm vizaj moun sa yo pa gen chans rankontre moun nan sèlman pran kòb ki te pòch ki te yo te gen an epi e moun nan lage yo nan lari. Se pa t le ka pou ou? Non chans pou mwen se kòb mwen si w wè m ap kale se kòb mwen menm k ap kale. Pase gen anpil moun m te gen kontak ave yo di m bon peyi a yon jan miyò vini men lè m vini m wè se echèk m pran nan peyi a bon kounye a m mande pou m tounen lakay mwen. Sa w te konn fè kòm aktivite an Ayiti? Ayiti se jaden m te konn fè. Jaden nan ki zòn?
Nan ki komin?

24 28 09 ok e e yon dènye kesyon ou wap viv kòman wap viv si gen yon de pwòch ou fanmi ou ki avèw non m pa gen fanmi m pa gen fanmi mwen sèl a sètènman ou kite ou kite fanmi mwen madanm mwen ayiti pitit mwen ayiti manman m ayiti avèk istwa ke ou te vin chèche yon mye fèt m te vin dèyè lavi miyò mwen bay yo pi di pou mwen m pa gen Ede m mande pou m tounen lakay mwen pase m pa gen kob pasay si m te gen kob pasay se lakay mwen m tap peye m ta prale men m pa genyen ki fè m oblije m ap sibi. Ok
ok e nou toujou prezan e nan Makokana medam mesye e nan Eksanjelia sa yo se pa moun ki se moun ki yo menm pa rive vwayaje. Kote ke vwayaj la n ap raple w ankò yon fwa li fèt de trè to jodi an la. Dabitid yo konn demare vè lè setè di maten. Men jodi a yo demare depi senkè. Sa ki fè ke lè nou rive sou plas, bis ki te genyen pou transpòte Ayisyen yo ale nan èpòt Alcuro Melino Benitez la te deja li menm deplase. Donk sa yo se yo menm moun ki pa rive vwayaje. ke nap eseye rekeyi enpresyon yo. Ou pa konnen eske ok nou pa konnen eske genyen nan lòt moun yo ki gen mesaj ke yo vle fè pase donk uityèm vwayaj sa se uityèm vwayaj la nap raple w ki Gen yon total de 88 moun ki vwayaje sèlman jodi a la. Donk nonb lan li vrèman redwi. Avan se te konn 185, 170 e plis. Men nou wè malgre li pa anpil, men gen anpil moun ki pa yo menm rive vwayaje men yo pa ba yo chans pou ke yo ta vwayaje. Donk jan nou te di w lè se yon pwosesis ki deja rive nan bout li. Men kanmenm nou te vle pèmèt. Nou te vle pèmèt ou genyen yon ide de sitiyasyon an, sitou pou sila yo ki te vini nan entansyon pou yo te vwayaje ki pa jwenn non yo sou lis la. Donk nou te vle akòde yon ti lapawòl ansanm avèk moun sa yo. Donk se nan optik sa a nou te mete nou te mete live la. Men nou pral kanpe la. Paske pa genyen lòt moun ki vle fè pati revandikasyon. Donk vwala medam mesye nou te kontan pou nou te omwen pèmèt ou viv. Yon ti kras nan pwosesis uityèm vwayaj la, ankò yon fwa n ap raple w sa se sa se te uityèm vwayaj la men gen sèlman yon total de 88 moun ki rive pran pa swivan sa responsab yo nan migrasyon an fè nou konnen men moun ki te la yo se ansanm de moun ki yo menm malerezman te vini avèk entansyon pou yo vwayaje men ki pa rive jwenn non yo sou lis la ki pral oblije tann yon pwochen vòl pou ke yo kapab rive vwayaje. Donk pwosesis la li deja rive nan bout li. Nou te kontan kanmenm pou n te avèk ou. Nou di mèsi avèk tout moun ki t ap swiv nou. Mèsi ou menm ki te pataje kanmenm. Mèsi ou menm ki pral genyen pou w pataje. Donk nou tande kri ansanm de konpatriyòt sa yo ki yo menm te vini. e isit nan peyi Chili nan entansyon pou yo te jwenn yon mieux être men pou anpil ladan yo c'est le revers de la médaille nou kapab di donk vrèman sitiyasyon an li katastrofik anpil nan konpatriyòt sa yo twouve yo nan sitiyasyon difisil nan sitiyasyon konplike donk le Salon Magazine nou dekrete la permanans pou ke n toujou prezan pou nou pèmèt ou viv an dirèk. e vwayaj sa yo ki rantre nan kad plan retou imanitè la. Ankò yon fwa nou te kontan pou nou te avèk ou, nou ba ou randevou asireman an me pou nevyèm vwayaj la ki li menm ap gen pou l fèt nan kad plan sa. Tchaw, a la pwochèn.